A mes yeux tu as raison Même quand tu nages dans le tort Même quand tu m'enterres
Hello guys, welcome back nan chanel la se Pwede Jemima ki tounen back avèk yon lòt video pou nou Mwen gen sèm mwen an la ki avè mwen So nou pral fè yon sister tag kote nap poze kesyon Epi Nap konn kiyes ki konnen lot si nou konnen lot vre. So premye kesyon se kiyes ki pi gran?
Nou fanatik yo ap eseye reponn kesyon sa. Kiyes nou panse ki pi gran?
Well, li pi gran. And then, dezyem kesyon an. Ki manje prefere ou mwen? Humm manje prefere ou se diri blan sos pwa nwa avek legim. Yep that's my favorite food. Yay I got it.
Manje prefere li oh jezi oh. Well li te ka di li renmen manje vegetarian yo manje diet bagay lè moun nan pa vle. Girl there's no such thing.
Pa gen okenn manje ki rele manje vegetarian. Li ok.
Manje ayisyen, griyo, Pen, an, diri a sòs pwa epitou legim, pen, may mounen, may kole avèk sòs pwason, pen, may, an, diri.

Sam renmen de li menm Li funny Li gon mod li gon seri de ri la bay Oh my Ri sa yo vreman kontajye Si w tande lap ri konsa Humm se tet chaje Apre kisa anko Humm m paka panse a okenn anyen anko Pou le moman nap rete a sa Bon sa m renmen de li Li toujou ap banm ti konsey Yeah Lè map esplike l istwa mwen yo Koz se li ki profesè prefere mwen so

aktif, li rete ap pèdi tan ki pa bon. So sa pa yon bon bagay, m pa renmen sa. E pa sèlman nan li, nan tout moun tou. E pi se tou. Well, sa m pa renmen de li, li pa renmen leve bonè.
That's me. And I don't like it about me too. I mean, m pa renmen li mwen tou. Next kesyon se, kilè birthday mwen?

Ki funny memory nou gen? Ki memwa amizan, yon bagay ki te pase dans le passé ke nou gen ansanm? Hum, we have a lot. Nou gen anpil.

Owen m pa telman chonje li. So yo memwa nou t gen yon jou nou t ale nan yon pwogram avèk tout yon vwazin nou epi pandan nou te chita nan pwogram nan pandan nou chita nan pwogram nan konsa epi gen yon dam ki tap chante lè dam nan fin chante li te gen yon sirèt lap bay yon dam ki chita sou ban nan legliz lan bò kote nou mwen menm m te chita m panse se mwen lap rele men poutan

Anyways. Nou just kòmanse ri. Hmm. And, um, ah, ki tisoun nan fanmi an rele ou? Rele m. Hmm.
Nou gen anpil surnom nou ba li. Premye surnom m ka sonje se Ti Kale. Um, nou ba li ti surnom sa a Ti Kale paske lè li te piti te gen yon chiklet ki te kole nan po tèt li epi Li te rache po tèt li, li te chòv nan pati an, epi depi lè sa nou konn rele l ti kaye apre sa nou rele li boul je ki se paske je l men gwosè. Epi gen anpil lòt ankò je lòzèy, boul je, ti kale, pitit manman m nan, all that sa yo se si yo nan. Ok, li menm li menm, titounen yo ba li se bèl.

M deja konnen e li ki pi wo. Evidaman mwen pli wo.
Kisa nou bon ladenn en kisa nou pa bon ladann? Kisa ou bon ladann ak kisa I mean kisa li bon? Kisa Jemima bon ladan? Jemima se yon moun ki vreman bon nan. pale se pou tèt sa m panse tankou li bon nan ripote tankou lè yon moun ap fè rapò l ap rakonte so se sak fè m panse li tap kapab fè yon bon jounalis men nou poko konnen paske pou yon bon jounalis ou bezwen ekri anpil ou bezwen fè de rechèch tout sa yo ya m panse ke lap yon bon jounalis. Li ka fè sa tou emm kisa m bat ladann ki pa la m pa bon.

M pa gen okenn ide pou kounya men li gen anpil bagay li pa bon ladan si w m pap site. Yeah, ou ka di m pa bon nan danse, nan chante, all that. Jemmy a pa bon nan tout sa yo. And then, nan kisa li pa bon, I mean nan kisa li good la, nan fè manje, chante, hmm, ah, m gen kwè sa, men kwè sa m gen konnen, I mean, m chanje. Sa li pa bon ladan, se. Li pa bon nan leve bonè. Se pou leve bonè a. Bay li menm. E pi avè tout danse a te. Am diyo fè. Mwa pa leve. Ya, li pa kon danse. Twen. Ba, m ka fè belly dancing almost like Shakira. I'm just playing. Yeah.
So, um. Well, kesyon sa a m ap poze li, men nou gentan konnen ki yès ki, pou ki yès li ye, pou ki yès ki li ye. Ki yès ki plis, ki yès, ki yès ki pran plis tan pou leve le maten? Li menm.
That's her bikini. And then, kiyès ki, kiyès ki pi close um, de paran nou, like, kiyès ki plis alèz? Ooh, that's her, she's mama's little girl, but she cannot even.
Non, li se yon timoun, nou, e sa fè nou rele l pitit manman m paske manman m toujou ap fè tout bagay pou make sure, you know, jan paran yo ti dènye. Yo toujou ap fè yon jan pou yo, manman m toujou fè kòmsi e li ki pi bon timoun ki nan mond lan, men li se pa sa.
Ok, Lex, mwen manke yon bagay mwen, yon bagay ou ka fè, e yon bagay mwen pa ka fè, e yon bagay ou pa ka fè. Mwen pa fè. Mwen di.
Yon bagay li ka fè mwen pa ka fè se fè makiyaj. Li konn fè makiyaj. That's not true. I can try.
Li konn penyen che. Yon bagay li. I can dance.
Li konn danse konpa, mwen menm m pa ka danse konpa, sa se yon bagay li ka fè m pa ka fè. Yon bagay li ka fè, m pa ka fè se, li konn fè, I mean, li pa fè nan, li konn chante, li gen bèl vwa and mwen menm, I can't, m pa ka chante.

Pou le moman nan jou sa yo map gade M pa ka tèlman di ki bwason prefere Jemima Men pou m panse li renmen bwè ju bannann, ju fig avèk lèt Sa pa menm nan ju ya Li pa prefere l but m pa konnen ki ju ki prefere l Soda Soda bwason prefere l Yeah I like soda Konnen mwen menm bwè soda anpil Yeah mwen menm se dlo
Mwen fè pou fan e kisa mwen fè pou fan. Kisa mwen fè pou fan. Li renmen al soti, ale nan mall, al shopping ak zanmi. E pi mache avèk zanmi li yo, pale anpil, tout sa yo. Rakonte istwa, pale de moun. Ok well sa li renmen fè li renmen an ret nan telefon li ya li renmen nan telefon li la bib domi ou pa renmen domi m renmen ret nan telefon a men oh jezi nan de wèl nan telefon se jwe game ya i don't know

M te renmen yon moun si pou m te fè yon video de yon moun mwen te renmen but kounya feeling nan just go away m just ap fokis nan youtube lan nan youtube channel lan epi mwen ap fokis nan lekòl nan tèt mwen yeah so m pa gen tan pou renmen m pa gen tan pou tout sa yo.

Oh ki favorite, I mean ki mak rad like prefere ou? Ki brand? Yeah, ki brand?
Um,
Jemima, pa gen yon brand prefere ou gen yon? M pa kwè. Yeah. Banm di nou, petèt Nike nan soulye m panse se. Yeah. Oh m renmen Nike tou ya. M panse li renmen Nike shoes apresa pou rad m paka tèlman di kòm tout moun renmen Michael Kors m panse li ka di l renmen Michael Kors tou paske tout sa l renmen se Michael se sa lòt moun renmen epi li renmen pink Victoria Secret ya because everybody loves them that's why she loves them non non non it's not because of everybody well m renmen Nike m renmen Nike shoes yo se prefere m Pou rad mwen pa gen youn spesyal. Like pou rad ki rad m konn mete ki gen mak mwen renmen. Hum
let's talk about favorite store Store prefere li renmen al shopping se City Trend Jasmine Apre sa ki sa ankò Rue 21 24 21 for, forever 21. Ki pa, li pa tèlman achte la dan vre men toujou bezwen al achte la dan paske li di, ah, tout zanmi m yo ap achte nan store sa. So m panse la bon pou m achte nan store sa. Ou pa ou gen yon pref, ou gen store prefere. Oh, ki store prefere li? City.
M renmen City Trend, yes. But m pa janm achte nan City Trend. Anyway, apre sa ki sa? Well kounya se ou menm si ou vle gen yon kesyon ou vle pou poze ou la si ou gen youn nan tèt ou ka poze. M pa gen okenn kesyon m ap poze. Kounya nou menm viewer yo, oditè, oditris, kòm nou sot gade videyo sa, nou ap kontwole pou nou wè kiyès ki konnen kiyès pi byen nan sa nou sot gade a. Daprè sa nou sot gade, kiyès nou panse ki konnen kiyès ki byen? Ki moun ki gen plis repons right or wrong? E se te tout sa m te ka di.
Si moun nou wè nou gen plis lan, nap kòmant. Kòmant.
Nap kòmante non li anba nan kòmantè a pou nou kapab konnen kiyès ki konn ki moun pi byen. Moun ki te jwenn plis repons de sa lòt moun nan renmen. E tou si nou vle fè, si nou vle wè nou nan, nou vle, nou vle fè, nou vle wè nou 2 ap fè videyo ansanm. Share video a, like pou ka pou ka gen pil moun nan chanel la. E tou si nou vle m fè video avèk lòt sèm yo, lòt moun nan fanmi an, manman, tout moun sa yo. Si nou vle fè wè video sa yo, like, comment, share video a. So, se te tout sa mwen te genyen pou nou. Si nou vle lòt kesyon, nou vle m poze li kesyon, nou vle konnen lòt bagay de li, de mwen tou. Just.